Direktè jenewo yo, lidè kominotè yo, djaz la, se yon djaz serye k la, m pa t pran okenn enstriman men tout enstriman jwe. Alò, ou te ka tande sa Prezidan, nan semèn nan, te gen anpil moun k ap joure m. paske m di m pa satisfè de pèfòmans Lapolis Nasyonal. M ap redi menm bagay la, m pa satisfè. De moun ki sot pale la yo, se yo k pou satisfè. Lè yo fin satisfè, mwen m ap satisfè. E ou menm antanke Prezidan de la Repiblik, w ap satisfè. Yo pa pran timoun nan jandam. Mwen menm metye m se pa sekirite. M gen anpil lòt metye. Tout metye m chwazi fè yo m fè yo byen.
Sitwayen sa a se Jouthe Joseph, premye minis ayisyen an ki t ap patisipe nan kad dyalòg kominotè ke otorite yo fè ak popilasyon an nan Palè Nasyonal an prezans Prezidan Repiblik la, kote l te adrese l dirèkteman ak chèf polis la ki se Rameau Normil ki gen misyon pou l sekirize e met lapè nan peyi a, paske depi plizyè jou gwoup gang ame yo ap donnen tankou djondjon tribò babò anndan peyi a, tankou G9 Fanmi e Alye, G-Pep. baz 400 mawozo, pou n site sa yo sèlman, ke yo ta akize ki lakòz dlo ap koule nan je popilasyon ayisyèn nan, sitou apre lanmò ti bebe nan Site Solèy, ti bebe ak tout manman l ki mouri nan bis k ap sot Malpas, epi gwo afwontman ki te gen ant lapolis ak bandi onivo Kwadèboukè. Pou rezoud pwoblèm gang ame yo e ensekirite a defason jeneral,

konsènan ekipman ak mwayen de travay. Fò depanse pou an tèm dekipman, paske gen de dekipman spesyal. A, ok. Ekipman spesyal, mwayen, se de mo ke otorite lapolis yo itilize souvan, sitou lè yo echwe nan operasyon yo, oubyen lè yo pa bay bon pèfòmans nan travay yo. E kote pa w Premye Minis Sa w di nan sa? Sispann pale m de zam long, de M 16, de T 65, bon mwen se pa metye mwen, paske tout moun ki mouri yo, yo mouri a lenteryè de Pòtoprens, se yon pistolè k fè sa se yon. Sispann di mwen chak fwa fò m jwenn yon byèl blende pou m bay, a ki lajan? M gen 15 ou 20 blende deja nan peyi a, degaje n kanpe yon kote, clean peyi a ban mwen. Clean li, nou kapab, nou gen konpetans pou sa.
Premye minis ayisyen an pèsiste ke direktè pnh la, avèk mwayen ke l genyen aktyèlman oulè mwayen di bò, ta sipoze degaje l kou mèt Jan Jak pou l retabli kondisyon de sekirite anndan peyi a. DG Rameau.

Dekipman Ekipman an N ap amelyore N ap achte ekipman, men fò nou achte ekipman ki reponn a reyalite a. Si m gen pa egzanp, mwen gen 2 kits, kòman kòman m ou pral di m kòman 2 kits pral kouri dèyè yon kidnapè ki sou yon fò onè? M gen pwoblèm elektris ekleray pa gen elektrisite pafwa lè lè moun yo lè pèp la rele lapolis ebyen lapolis li pa ka ale nan yon seri de zòn pwoblèm. Avèk deklarasyon DG pnh la, Rameau Normil fè, li montre aklè ke dosye sekirite nasyonal la pa konsène sèlman Polis Nasyonal Dayiti. Li pale de edh, ke kouran k pa genyen. A ki moun li vle pale? Bon, mwen pa konnen. Sèl sa m konnen, PM Jouthe pa met pantalon l pou bèl twèl, se sa k fè li bay yon pòt de sòti avèk DG pnh la. La gen pou l chwazi. Takotak sa ki genyen ant premye minis lan ak direktè jeneral lapolis la pwouve aklè ke moun pa bezwen espere twò gwo koze sou kesyon operasyon Tèminatò nimewo 1 sa. Oubyen petèt, se yon prestasyon live de premye senaryo a yo te vle bay popilasyon an dirèk anndan palè nasyonal. De tout fason, popilasyon an chita sou 2 ti chèz bal, l ap tann rezilta. N ap siv.